Hello bondye beni nou gras bondye kouvri nou e mwen retounen ankò mwen vin fè yon lòt etid avèk nou jodi an ki nou jwenn nan 1 korent chapit 10 mwen di korent paske an kreyòl se bib kreyòl lan map li avèk nou E fransè a se se koretyen, korentyen li di Mwen li, mwen li fransè a men m pa, e pa toutan mwen konprann sa l ap di. Si se pa t kreyòl la, se anglè a mwen t ap li men kòm se avèk ayisyen m yo m ap pale, mwen pral li kreyòl, kreyòl pale, kreyòl konprann. Amèn, lè rechèch ap fè m gen dwa you know. tcheke franse a men m toujou plis li kreyòl la oswa angle an pou m ka plis konprann. Amèn. So chapit 10 lan nou wè Pòl te ekri l pou l te adrese l avèk pèp Korent lan pou l te fè yo konnen pou yo toujou swiv kòmandman Bondye yo, pou yo toujou swiv kòmandman yo te mete pou yo swiv yo. Paske si yo pa swiv kòmandman yo, se konsa malè vin tonbe. Amen maladi tonbe. Amen wi ou se kretyen wi ou se pèp chwazi a sa pa vle di anyen ou sipoze obeyi ou sipoze swiv kòmandman yo. Ok menm lè Bondye te chwazi ou kòm pèp li kòm kòm kretyen ou di wi ou al legliz you know chak chak lèw al legliz la m pa konnen si se samdi si se dimanch wal legliz la you know pa li pa yon pwoblèm men èske ou ou fè tout sa Bondye di w fè. Amen se sa nou wè Paul tap adrese ak pèp sa paske li di yo malè tonbe sou yo lè yo pa obeyi e se konsa pou nou tout jodi an kèlkeswa relijyon kèlkeswa you know jan ou adore Bondye a nan legliz kote ou mache a si ou pa swiv kòmandman yo ebyen anpil malè ap tonbe sou ou. E nou wè nan nan Deteonòm chapit 30 ou 28 m kwè kote Bondye te ekri yon lis, yon lis malediksyon avèk yon lis benediksyon, li te di pèp yo, men sa k ap rive nou, li te bay benediksyon yo avan, li di men sa k ap rive nou, depi nou swiv, depi nou obeyi. Amen! Tout benediksyon sa yo ap tonbe, tout benediksyon sa yo wap jwenn yo, e men lis malediksyon tou depi ou pa obeyi a sa Bondye ba ou fè, Men tout malediksyon k ap swiv ou, amèn, de jenerasyon an jenerasyon, e sa l te di pou pèp Izrayèl, pèp sa a ki te soti ann Ejip, li t al pran. Ebyen, jounen jodi a, se menm bagay lan pou nou. Wi, nou pa ap viv sou lalwa ankò, paske anba lalwa gen anpil, anpil move bagay ki te fèt. Amen gen anpil krim bon m pap di krim paske Bondye te pèmèt yo fèt amen paske depi yon òm de Dye pa egzanp moyiz tout sa moyiz te ekri ok kòm òdonans pou pèp lan Bondye te kite l Bondye te aksepte yo amen sa vle di malediksyon yo te tonbe sou pèp sa. akoz de yo pat obeyi amen e se menm bagay lan pou nou menm lè nou pa obeyi Bondye lè nap viv nan dezobeyisans anpil malè tonbe sou nou anpil maladi gen maladi ki vini akoz de dezobeyisans peche tout sa Bondye di nou pa fè nou fè li ebyen maladi ok pwoblèm pafwa nou konn nou konn panse se moun kap fè nou men non se se se se se akoz de yon dezobeyisans paske lis malediksyon deja la Depi ou dezobeyi, ebyen, imedyatman, imedyatman, pwoblèm nan antre. Pèsekisyon an antre. Paske, Satan e, se pou sa l la. Satan se kòmsi yon baton. Se yon baton, wi, Satan ye. Depi ou dezobeyi, ebyen, Men li, li lage jèm maladi an, pèsekisyon an, oswa l lage yon moun nan deyò k ap pèsekite w. E se menm bagay nou wè lè w ap byen viv, lè w ap obeyi, enben se gras, gras sou gras, benediksyon ap mache deyò w tankou chan an di. Amen Ebyen nan 1 Korent chapit 10 nou pral li pou ou jodi an e premye vèsè an, Frè m yo, mwen vle nou chonje sa ki te rive zansèt nou yo lè yo t ap swiv Moyiz. Yo tout te anba pwoteksyon nyaj la, yo tout pase nan mitan lanmè wouj la. Antan yo te nan nyaj la ak nan lanmè a ansanm ak Moyiz, yo tout te resevwa yon batèm. Amèn. Yo tout te manje menm manje Lespri Bondye te ba yo a. Yo tout te bwè menm bwason Lespri Bondye te ba yo a. Se konsa yo t ap bwè dlo ki t ap soti nan gwo wòch lespri Bondye a epi ki t ap mache ansanm ak yo a. Wòch sa a se te Kris la menm. Wòch sa a ki dlo t ap soti ladan l lan se te Jezi menm. Amen Wòch sa a te reprezante Jezi Kris. Atout sa, anpil ladan yo pa t fè Bondye plezi. Se poutèt sa, yo tonbe, yo mouri nan dezè a. Tout bagay sa yo rive pou sa sèvi nou leson pou nou pa kite move lanvi Kaye nan kè nou tankou yo te genyen l lan. Amen Bondye pa vle nou kite move lanvi amen yon seri de anvi paske ou wè lè lè pèp sa te rive nan dezè a lè yo pot ko wè richès byen kay yo te kòmanse gen lanvi anvi tounen back nan peyi kote yo tap rele anmwe Bondye vin sove yo a ebyen yo te yo te vle retounen yo te vle retounen an Ejip amen e Bondye pat renmen bagay sa yo paske pafwa Bondye konn fin wap rele anmwe pou Bondye delivrew nan pwoblèm ke ou ye Amen e Bondye vini vreman vre li tandew li delivrew men pafwa jan nou panse Bondye pral delivre nou an se pa konsal delivre nou amen paske pandan lap delivrew la gen anpil leson tou li tou ap pasew nan delivrans sa fòn fòn fò fò je n klè poun konprann. Pandan l fin pandan l delivre w la li li wete w nan sa w te ye ou pa t renmen an ebyen gen anpil tès tou avan pou w jwenn gran gran gran delivrans lan alelouya pou w ap pou w ap di waww ou gentan di waww wi men gen w lòt waww ou gen pou w di Amen men avan ou jwenn waww sa pou kèw ap kontan an jwa pou tout moun wèl lan gon tès Bondye ap fè avèw e se la nou wè pèp ejip pèp sa ki te soti an ejip lan pèp izrayèl la amen yo pat konprann ebyen yo te pase anpil mizè yo te pase anpil tan plis ke petèt sa ke Bondye te planifye, amen, yo te pase plis tan nan dezè an akoz de mimire yo t ap mimire, akoz de pale anpil, akoz de bougonnen yo t ap bougonnen, amen, yo t ap fè Moyiz fè anpil move san nan dezè a, ebyen, se poutèt sa anpil malè te tonbe sou yo. Amen. Vèsè 7 la di, Piga nou sèvi zidòl tankou kèk ladan yo te fè l lan, jan sa ekri nan liv la. Kisa yo te fè ankò? Sèvi zidòl la ankò nou toujou ap pale. Bondye pa vle nou sèvi zidòl, Bondye pa vle nou, amen, fè okenn imaj sou okenn fòm, li di. pou nou di se li menm ki bon se sak Bondye a se la nou echwe a wi Bondye di piga nou fè okenn imaj sou okenn fòm ni fòm bèt ni fòm moun ni fòm kèlkeswa fòm nan kèlkeswa imaj lan ou genyen nan men ou amen ki reprezante Bondye se zidòl li ye E Bondye pa vle sa. Zidòl lan ki sa l ye? Se, ou konn sa l vin reprezante kounye a? Pou ou menm, pou ou menm se, se, se, se, se imaj Bondye, se imaj Jezi l ye pou ou. Amèn! Anpil moun ki gen imaj Jezi lakay yo, ou wè se, se yon imaj ki de, ki nan mi lakay ou. Amèn! E, dèfwa, imaj sa yo, san nou pa konnen, amèn, movèzespri konn vini, ranplase yo, lè wap plede gade foto sa, wap adore li, wap di waw, ebyen gon demon ki vin pa dèyè li kounya la, wap adore yon demon san ke ou pa konnen, e se sak fè Bondye pa vle nou pran okenn imaj sou okenn fòm pou nou di se Bondye, se Jezi. E anpil foto sa yo, imaj sa yo, se yon seri de aktè ki jwe fim, yon seri de aktè ki jwe fim. Kote moun te jwenn ak Jezi? Èske nan tan Jezi te gen kamera pou moun fè foto? Non! Se yon seri de aktè ki fè fim, ok yo pran foto yo yap vann yap fè lajan epi nou menm menm nou pranl nou mete lakay nou kòm foto jezi amen nap adorel bondye depi nan kòmansman de la bible ok si nou vle al li al li chap al li liv deteronòm nan egzòd tout la nap jwenn kote bondye ap di nou piga nou sèvi zidòl zidòl lan se imaj yo imaj taye stati yo Kèlkeswa non yo ba li an, m p ap site non, m pa pral leve okenn, m pa pral bay moun okenn pwoblèm, men kèlkeswa moun nan si w ta gen yon imaj lakay ou ki reprezante kèlkeswa moun nan bib lan jetel paske se zidòl se djab se demon wap sèvi paske Bondye di non li pa vle sa e nou wè nan vèsè 7 la li di piga nou sèvi zidòl tankou kèk ladan yo te fèl jan sa ekri nan liv la e si nou vle egzanp map montre nou nan egzòd 32 nan egzòd 32 kote amm. Kote pèp la, Moyiz te monte al pale avèk Bondye. Epi lè yo wè, lè yo te wè Moyiz te pran tan pou l vini, pou l retounen vin jwenn yo, ebyen sa yo te fè, yo te fè yon, yon, yon stati. Yon stati towo bèf. Yo te pran tout bijou yo te genyen, yo te fè yon stati towo bèf. Epi yo te di, Men Bondye. Yo di, Men Bondye ki te voye chache nou ann Ejip la. ok se nan exod chapit 32 vèsè 6 liye lè ou gentan ou gen dwa al lil sim te ka gentan jwenn li m lil pou ou kote pèp lan te fè te fè stati sa. Amen pou yo adore paske yo soti an Ejip an Ejip se sa sèlman yo te wè se sa farawon te fè yo fè adore stati sou fòm bèt sou fòm bèf sou fòm kabrit sou fòm zwazo sou fòm koulèv tout fòm nèt Sa vle di moun sa yo fò yo te toujou genyen yon yon bagay devan yo ok pou yo wè e se la Bondye pral di nou l ap chache moun k ap sèvi l ann espri ann espri e an verite amèn ou pa bezwen yon imaj devan w Amen yo di yo di w se pa se pa imaj lan amen ki ki ki ki ki Bondye yo di w se jis yon prezantasyon men dèyè imaj sa gon gon gon movèzespri ki desann ladan li kounya la k ap pran tout glwa sa yo ou pan ou panse w ap voye bay Bondye an nan se yon demon ki pran yo. Amen e Bondye pa vle sa nan Exode 32 vese 6 a kontinye li di nan demen maten yo leve byen bonè yo touye bèt yo boule yo nèt ofri bay Senyè a yo touye lòt bèt tou pou dil mèsi apre sa pèp la chita yo manje yo bwè lèfini yo leve pou yo pran plezi yo. Lè sa a, Senyè a di Moyiz, Ale non, ou mèt desann, paske pèp ou a, pèp ou te fè monte soti nan peyi Lejip la, gentan deraye, yo lage tèt yo nan bwa, yo gentan kite chemen Mwen te mande yo suiv la, yo pran lò yo fann li, yo fè estati yon ti towo bèf, yon ti towo bèf, yo tonbe fè sèvis pou li, pou yo touye bèt ofri ba li, epi yo di pèp Izrayèl, Men Bondye nou an! Amen yo fè sa se sa ke Bondye tap pale Bondye pat vle pèp la fè Amen men malgre sa akoz de abi abitid yo te gentan genyen yo te gentan genyen abitid sa. nan peyi lejip so pou yo priye pou yo chante pou yo adore amen fòk yo te genyen yon stati devan yo amen dèske yo pat ka wè Bondye sa ebyen yo fè yon towo bèf pou yo te adore amen map kontinye avèw eeee pèp la chita yo manje yo bwè lèfini yo leve pran plezi yo Pa lage kò nou nan dezòd lachè, Pòl t ap di pèp Korent lan, tankou kèk ladan yo te fè li. Lè sa a, venntwa mil tonbe, yo mouri yon sèl jou. Ha! Venntwa mil moun tonbe, yo mouri yon sèl jou! akoz de dezobeyisans sa a, zidòl sa a, towo bèf sa a yo te fè a, 23 mil moun te tonbe jou sa a, anba kòlè Bondye, yo te mouri. Amèn. Ebyen, se sa nou wè k ap fèt dan lemonn antye kounye a la, espesyalman nan peyi nou Ayiti, Amen malgre tranbleman de tè pase anpil moun mouri akoz de peche san kap koule moun yap touye moun yap antere tou vivan kolè Bondye tonbe sou yo nan yon fòm nan fòm tranbleman de tè pou te avèti yo pou yo te ka kite kite peche, kite bagay sa yo, men malerezman yo pou yon ti tan, pou yon ti tan petèt yo te kite, men apre sa yo tout te retounen nan menm bagay lan, nan sèvi zidòl sa yo, sèvis pou lwa, sèvis pou mò, sèvis pou demon yo. Amen e Bondye fache kont nou pou tèt bagay sa yo Bondye pa vle pèp ayisyen an amen ap pratike amen move amm òdonans sa yo amen piga nou seye fè plan ak Bondye tankou kèk ladan yo te fè li. Sa lakoz sèpan an te mòde yo, yo tout yo te mouri. Pa bougonnen tankou kèk ladan yo te bougonnen, lè sa a zanj lanmò a te touye yo tout. Wè, pandan yo te nan dezè a ankò, nan bougonnen Amen nan nan nan di bagay yo pa sipoze di paske yo wè yo nan dezè a yap tann Amen yo te kòmanse ap bougonnen yo te fache Amen ki te koz Bondye te voye yon lòt bagay dè yo ankò yon maladi maladi sa te vini sou fòm yon sèpan yon koulèv ki tap mache mòde yo Amen tout moun ki tap bougonnen tout moun ki tap pale lèd tout moun ki te ki pat ka tann ki pat gen pasyans koulèv sa te mòde anpil nan yo e anpil nan yo te mouri sa vle di pa pafwa kèlkeswa pwoblèm kèlkeswa sa ou wè kap pase nan laviw lan aksepte di tout a Jezi pran pasyans tann Bondye Priye pito olye ke ou ap bougonnen, olye ke ou fache. Amen. Pase son tès. Son tès li ye. Se teste Bondye ap teste ou. Amen. Ebyen koulèv sa te mòde anpil e anpil nan yo te mouri. Amen. Tout bagay sa yo rive pou sa sèvi lòt yo egzanp. Yo ekri yo nan liv la pou sa sèvi nou avètisman. Paske pou nou menm k'ap viv kounye a, pa rete lontan ankò avan pou lafen an rive. Pa rete tan ankò. Nou deja wè tout warning yo, tout warning yo. Si n pa t wè sa ane pase a, de ane de sa, ebyen kounya la, nan tan sa a n ap viv lan, amèn, 2020, 2020, nou wè tout sa k ap pase kounya la. Nou rive nan dènye tan an. Amèn. Se sa k fè moun ki kwè li byen kanpe a, pito li veye kò l pou l pa tonbe. Tout tantasyon nou jwenn sou chemen nou se menm kalite tantasyon tou se menm kalite tantasyon tout moun jwenn sou chemen yo tou sa vle di pa gen yon moun ki gen yon diferan pwoblèm yon pwoblèm ki pa egziste nou tout fè fas avèk menm pwoblèm yo Amen. Nou tout fè fas avèk menm pwoblèm yo, menm tantasyon yo. Amen. E Bondye di, men Bondye li menm toujou kenbe pawòl li. Li pap kite yo tante nou yon jan ki depase sa nou ka sipòte. Amen. Men, lè nou va anba tantasyon, la ban nou fòs pou nou ka sipòte l, pou nou ka sipòte anba li. Se poutèt sa, zanmi m yo, pa mele nan sèvis zidòl yo. Nap tounen nan tantasyon an, kote Pòl di, Nou tout gen, nou tout tante, nou tout anba menm tantasyon yo. Amèn. Men Bondye ap toujou ban nou fòs, li di. Bondye ap toujou ban nou kouraj pou nou, pou nou sipòte kèlkeswa sa kap pase nan lavi w la. Amen depi ou se yon moun ki ki gen Bondye Amen gen pwoblèm ou ap fè fas avèk menm tantasyon avèk tout moun nan mond lan men ou menm dèske ou gen Bondye Amen ou gen yon fòs kote kote ou gen menm pwoblèm avèk moun nan mond lan li menm pafwa yo konn touye tèt yo. Amen genyen se nan bwè alkòl yo panse yo ka rezoud pwoblèm nan genyen se nan fimen amen yo tonbe yo lage kò yo pou yo ka kop pou yo ka jere pwoblèm sa ki nan lavi yo a E malerezman, menm lè sa, pwoblèm nan pa rezoud. Pafwa, e pa pafwa nan, olye pwoblèm nan rezoud kounye a la, yo vin gen yon lòt pwoblèm. Kounye a la, alkòl la, oswa fimen an, kounye a la, yo vin adikte, yo vin kreye yon lòt pwoblèm nan lavi yo. Kounye a, yo vin gen yon adiksyon. Amèn! Kounye a la, non sèlman yo gen yon pwoblèm y ap fè fas avèk li, kounye a la, yo gen yon adiksyon ankò, yo adikte avèk alkòl, yo adikte avèk fimen, kounye a la, yo pa ka pa fimen, yo pa ka pa bwè tafya, ebyen, pou yo bwè tafya sa, kisa pou yo fè? Fò yo ka, fò yo achte l, kounye a la, Men, se kounye a la pral gen yon twazyèm pwoblèm ki pral vini, non sèlman kounye a la, yo adikte, amèn, men kounye a la, fòk yo achte kleren sa a, fòk yo achte bòz sa a, wid lan, mayigwana, fòk yo achte l. Ebyen, kounye a la, y al travay, tout lajan yo oblije ap pase nan bwè. Nan fimen! Amen! Kounya la a, sa kap pase kounya a, lè yo fin ap achte, lè yo fin achte, yo bwè, yo fimen, ebyen kounya la sa kap pase, yo pa ka peye kay yo, men lòt pwoblèm nan ankò wi. Yo pa ka peye kay yo kounya la, paske kounya la, akoz de adiksyon sa a ki vin nan lavi yo a, amen, Sa fè de pwoblèm, premyèman premye pwoblèm nan ki se strès lavi an Bondye di nou ke nou tout sipoze genyen an nou tout ap di l la amèn premye pwoblèm sa ok ki se strès maladi boyfriend mari pitit ap bay travay ap bay lan sa se premye pwoblèm nan kounya la dezyèm pwoblèm nan kounya la se fimen an se bwè a ok kounya la. ou vin adikte avèk li, kounye a dèske ou adikte avèk fimen, avèk bwè an, ebyen kounye a la fò ke ou bwè chak jou, fò ou fimen chak jou, ebyen kounye a fò ke lajan an ou t ap mete de kote pou ou peye bil la, ou oblije kounye a la pran ladan l pou ou fimen, pou ou bwè. Kounye a lajan sa a, kounye a la lè bil kay lan dou, ok, ou oblije pa genyen tout, ou pa gen tout kòb lan pou w peye bil la, se prete w ap mande prete, e pafwa w p ap jwenn moun ki pou prete w, ebyen kounye a la sa k pral pase w kounye a la, se sa k fè w wè anpil nan yo lè, lè adiksyon sa a depase limit, sa k vin rive yo kounye a la. Yo pèdi kay kote yo te ap dòmi an, lennlòd lan mete yo deyò, paske fòk lennlòd lan peye kay li. Amen! Mèt kay lan vin mete yo deyò, ebyen kounye a la sa k pase? Ou pa gen kay men w ap dòmi nan lari. Ou homeless. Amen! Kounye a la w ap dòmi swa nan lari, oke, oswa kay zanmi. E zanmi an, zanmi, pafwa ou ka jwenn yon bon zanmi ki la pou ou. Lè w fèk gen pwoblèm nan, se konsa lavi an ye wi. Lè w fèk gen pwoblèm nan, l ap la pou ou. Men, yon zanmi p ap kite w ap dòmi lakay li twa, twa mwa, kat mwa, senk mwa, ennan, ou p ap travay, ou p ap ede moun nan fè anyen, ou p ap ede l peye bil, ebyen kounye a la, sa k pase? ou nan lari. Amen. Ou nan lari, wap dòmi nan chèltè. Ebyen kounya la, lè ou rive nan chèltè a kounya la, adiksyon sa a ou te gen an vini miltipliye, li vin pi plis. Kounya la nan, kounya ou te konn ap fimen ti ti mayigwana, ti wid, ok. Kounya la ou antre nan fè pi gwo dwòg kounya la ou vin nan fè pi gwo dwòg kounya la se fimen ou te konn ap fimen ebyen kounya ou pa nan fimen ankò ou antre nan pike nan enjekte ou antre nan enjekte dwòg nan sistèm ou kounya la. Paske yo di w ah Wid lan te bon wi men ah si w bezwen yon pi gwo high eseye sa wap wap high ou pap sonje anyen pwoblèm pwoblèm sa pou pwoblèm sa ap efase e se manti pwoblèm sa la toujou wi ou kite yon madanm ou kite yon mari Amen ou kite timoun amen kounya la ki pa gen manman yo avèk yo oswa ki pa gen papa yo avèk yo paske ou lage nan lari oswa ou lage kay zanmi oswa ou se yon jèn gason ou se yon jèn fi ou kite manman ou papa ou avèk senti yo mare Amen olye pou te kop avèk problèm sa tanp menm jan Bondye di la amen nou genyen Bondye ki avèk nou lè problèm sa yo vini se dan la priyè se yon chante amen ou kriye bay Bondye epi se wè wap wè problèm nan malgre li la toujou men ou gon fòs. Ou gen yon fòs! Amen! Bondye pa kite w tonbe, Bondye pa kite w febli pou antre nan nivo ok pou kounya la se bwè wap bwè ok se tafya wap bwè se fimen wap fimen kounya la wè kounya la w gaye nèt Ou chaje ak pwoblèm kounye a la, ou te gen yon pwoblèm kounye a la ou gen 5. E non sèlman sa tou, kounye a pandan w nan chèltè sa w ap dòmi, w ap enjekte kò w, ok, w ap fimen, w ap bwè, w ap pran enjeksyon dwòg, amèn, anpil de fwa, kounye a la, sa k rive, m kite menm kite etid la, se pou m ka fè nou konprann, lè w gen yon pwoblèm. Premye solisyon kote w chache l se kot Bondye, se la w ap toujou jwenn solisyon pou pwoblèm ou genyen an. Amen. Alkòl p ap ba ou solisyon. Amen. Preskripsyon dwòg p ap ba ou solisyon ke w ap chache a. Se Bondye Anpil de tan ou konn wè yo nan chèltè sa a men lè yo fin enjekte yo ou konn vin kounye a la ovèdoz lè yo ovèdoz lan kounye a la sak pase yo yo endòp nan lopital a men lè yo fini avèk yo lopital lan kounye a la yo konn voye yo nan yon seri de sant sikatris. Paske ou ovèdoz fò yo voye yon kote pou yo netwaye w. Pafwa moun nan kan pèdi mind li lap pale lap di tenten yo li pa menm konnen sa lap di yo pran moun sa pou yon moun fou yo pran moun sa pou moun fou pase lap depale lap di bagay amen yon moun ki gen tout konpreyansyon pa p di, yo lage w nan sant sikatris kounye a la pou yo netwaye w, pou yo ba w lòt dwòg ankò, amen, pou ede w, men kounye a la ou gen tan rive nan dènye limit lan, se sèl Bondye sèlman ki ka fè yon bagay pou ou, amen, m sonje m t ap travay nan yon sant sikatris, e se sa k fè m ka pale avèk nou la de bagay sa yo, paske m wè moun sa yo, M te fè eksperyans avèk yo kote m t ap travay nan lopital. Amen. Lè yo voye yo ban nou pou nou netwaye, pou nou pran san yo, netwaye, ou konn jwenn moun ki ba w tout kalite istwa. Amen. Ki rezon ki fè yo arive nan etap sa a? Swa se yon boyfriend ki te cheat sou yo, swa se mari yo ki divòse avèk yo. Amen oswa se yon paran an ki mouri Amen oswa moun nan pèdi travay li poutèt sa wi ou wè li devalde konsa men nou menm kretyen yo lè nou gen pwoblèm sa a sa nou fè n al kot Bondye mari kite nou n al kot Bondye boyfriend chit sou nou n al kot Bondye kèlkeswa pwoblèm nan n al kot Bondye pafwa Bondye konn voye yon chan nan bouch nou amen pandan wap chante amen ou pran kouraj pandan wap priye pandan wap chante ou pran kouraj amen ou pa strese ankò you not sad anymore ou vin kòmsi amen ou depase premye etap ou te ye etap ki te ba kounya la ou simonte premye etap lan ki te fè wap fè vye panse. ki tap baw tout ide pou al bwè yo pandan sa ou priye menm yon pawòl ou di o senyè edem non Bondye that's it epi yon kada ou wè livo yon chan nan bouch ou ou kòmanse ap chante epi la tou amen ou bliye si w te gen pwoblèm boutèy kleren an ou ta pral achte a ou pa menm panse avèl ankò paske Bondye ranplasel avèk yon lòt high Amen le sent espri antre li vin chita avè w li akonpanye w nan pwoblèm nan amen sa vle di menm tantasyon moun nan mond lan ap fè fas avèk yo a se menm tantasyon sa nou menm kretyen nou fè fas avèk yo men nou menm diferans nou lè nou gen pwoblèm nan se Bondye n rele. Amen nou pa pral bwè tafya nou pap fimen nou pa pral pran bòz nou pap pran mayigwana paske mayigwana nou pi bon high lan se nan Bondye li ye amen gen yon high gen yon dimansyon amen wap jwenn nan men Bondye lèw met ajenou atè pou kriye pou kriye devan li amen. Ebyen lap vini lap ranmase w wap santi w pa pou kont ou ankò nan pwoblèm sa nan strès sa kèlkeswa sal ye wap fè fas avèk li an wi pwoblèm nan ap toujou la men wap gen fòs pou w andire amèn pwoblèm nan ap toujou la devan w men ou gon fòs. Ou gon fòs ki ranplase amen feblès sa ki tap fèw panse al bwè a feblès sa ki tap fèw panse amen al fimen an ou pap rive nan dènye etap kòmsi pou al kouche lopital lan ou pap rive nan dènye etap pou al pou se nan lari se kay zanmi se nan chèlte ou pral dòmi an non aprè midi sa kòm m pap gentan fini avèk etid lan sa map diw kèlkeswa pwoblèm nan Pwoblèm mari, pwoblèm madanm ap ba ou, pitit ap ba ou, ou p ap travay, what ever it is gade rele Bondye ou pa bezwen di anpil bagay non Bondye kote ou ye help me God I need you Jesus please help me Pou kont ou, ou pa bezwen pè. Ou pa bezwen pè, pa wont pase pou kont ou ye wap pale kilè pa gen moun kap diw fou pase ou pou kont ou, menm nan twalèt lan, kote ou ye a, nan chanm ou, pandan wap mache nan lari an, pandan wap kondi an, God where are you, I need you. Epi se wè wap wè pwoblèm nan ap egziste paske pwoblèm yo vini yo fòk yo fè fòk yo fè kous lan fò yo fè nonm de tan yo sipoze fè a paske pafwa pwoblèm sa yo vini whatever pwoblèm nan mari a kap kap tchit sou ou an madanm nan kap tchit sou ou a oswa madanm ki kite w madanm mari ki kite w lan pwoblèm sa yo vini pou yo ede w grandi. Timoun sa kap baw pwoblèm nan li vini poul ede w grandi nan kisa nan lapriyè li vini pou li ede w grandi men pafwa nou pa nou nou pa konprann se pa fòt nou men si w te pran pasyans kounya la ou chache yon lè de priyè pou w priye pwoblèm sa ti strès sa ou chache w gon lè chak jou ou pral kot Bondye pou w priye amèn. pou chache yon lè pou pase devan Bondye pou pwoblèm sa chak jou. Paske se sa Bondye ap chache. Pafwa Bondye ap chache nou pou nou pase tan avè l nan lapriyè kretyen. Pase Bondye Bondye sou Bondye vle tande nou. Bondye gen moun gen de pwoblèm w ap pase se rele Bondye ap rele w vin pase tan avè m nan lapriyè ou twò bizi. Ou trò bizi nan nan lòt bagay ki pa vo anyen. Bondye bezwen w pou vin pase tan dan lapriyè, paske se konsa nou nou rete konekte avèk li. Amèn. Se sa m te vin di nou jodi an nan 1 Korent 1 Korent chapit 10 Amen e mwen kanpe nan nan vèsè 13 lan paske lè a gentan rive demen si Dye ve ma kò ma kontinye avèk rès la pou nou paske m te renmen m te renmen vèsè sa nan dènye vèsè kote m te rete avèk nou m ap pale an li di tout tantasyon nou jwenn sou chemen nou se menm kalite tantasyon tout moun jwenn sou chemen yo. Men Bondye li menm li toujou kenbe pawòl li, li pap kite yo tante nou yon jan ki depase sa nou ka sipòte. Men, lè nou va anba tantasyon an, la ban nou fòs. pou nou ka sipòte l pou nou ka soti anba li amèn kretyen sa vle di kèlkeswa pwoblèm nan tantasyon strès la amèn Bondye depi ou chache l lap baw fòs chache l avan tout bagay pa chache boutèy tafya pa chache wid la pa chache mayigwana. Amen pa chache al nan club pou al relieve your stress hein pa chache al danse men chache Bondye epi demen si Dye vle wap gen fòs lòt demen wap gen fòs rès semèn nan wap gen fòs yon mwa ap pase wap gen fòs nan problèm nan yon ane ap pase wap gen plis fòs amen lè moun wè w nan lari avèk souri amen wap souri yo paka konprann yo konnen w gen problèm. Amen menm problem ou gen avek entel lan entel ap mache entel ap mache pli nan figil telmanl fimen li sanble a yon ti granmoun telmanl bwe tafya menm problem avèw li genyen li sanble avek yon grann paske li pat fè menm chemen avèw ou menm ou tal kot Bondye ou te lage kow nan men Bondye. e Bondye te tekew li kenbe w fre amen ebyen se sa Bondye fè lè nou chache li avan tout bagay amen ke Bondye beni w jodi an ke pawol sa antre nan kè w jodi an pou w aprann tann Bondye pou w aprann chache Bondye avan tout lot bagay Chache Bondye avan tout lòt dezi yo. Amen Kèlkeswa dezi k ap vini an gade kouri rele Bondye vin ede w pito. Amen Se sa Bondye vle nou fè pou l pa pini nou pase pinisyon yo vini avèk dezobeyisans. ou dezobeyi Bondye ap pini w e pinisyon deja la amen ke Bondye beni w amen m ta renmen pou nou tout chache Bondye pli ke jamè nan tan sa nap viv lan Amen kite yon seri de vye konvèsasyon Amen wi fò gade news pafwa fò gade yon ti televizyon men pa pran tout tanw fè jounen an ap gade televizyon pa fè twòp tan nan telefòn ap pale avèk moun kap pèdi tanw Amen pase plis tan avèk Bondye pase plis tan Amen nan lapriyè Amen Epi Bondye ap ouvè wout pou ou. Bondye Amen ap ouvè je ou, l ap ouvè zòrèy ou, l ap eklere ou. Ke Bondye beni ou. Ke Bondye kache ou. Amen Mwen renmen ou avèk lanmou Jezi bay la. Amen Rete dan lapè, rete dan laglwa. Amen Bondye beni ou.